kap rapòte se la bib moutre yo manje a bann mètdam vòlè wi li moutre w manje vre wi la bib moutre w manje vre la bib moutre w manje vre paske w chita avèk bèl vès sou sou ou wap kase kou moun anba a pou yal travay bon tann mwen bon te kwè m tande yo di m se Le berger donne sa vie pou ses brebis. Bagay la genlè vire bò. Aba kounye a se brebi a ki bay vil pou bèje yo. Epa kounye a bèje a chita mete gwo vès li sou li. Epi se brebi yo kounye a ki pral travay tchwe tèt yo pou ap pote bay bèje a. Sa l ye la a? Men bagay la vire kounye a. M konnen nou di m pa retire pa mete. Oh m konprann sak fè nou pran pòz nap defann li an m konprann nou alò mwen m te gentan konprann nou wi men je pèp la pa klè nou mèt dam nou vòlè nou adiltè nou asasen anndan legzan nou chaje fanm nou fè tout bagay pitit ou nan inivèsite epi nou di ti pèp la ti kote li menm ki pral lekòl la pote kòb lekòl pal la vini Dye pral fèl jwenn plis poutan paw la ou pa potel vini ou voyel al lekòl nan gwo zòn mwen map di a ti pèp la si w pa ouvè je w konbyen pitit pastè yo k pa fè kolèj poutan la bib anseye yo sèlman la povrete. Banm yon ide konbyen pitit pastè w konnen k pa fè kolèj? Ou konn youn? A mwen m pa konnen mwen menm ti sak andeyò yo ki poko I don't know, I don't know, m pa konnen mwen menm. Men konbyen pitit pastè w konnen k pa fè kolèj? Men konbyen pitit fidèl ou konnen k pa fè kolèj? Anpil. Imajine w fidèl la vini nan yon sèvis, nan yon jèn li vin bay, li vin leve pwoblèm li pou pitit li ki pa ka al lekòl, ou di l pote ofrand lan vini. pandan pitit pa l la pa ka al lekòl. Paula nan kolèj. Gen lè tout tèks ke ki ansenye lapovrete a gen lè pa fèt pou lè lidè ayisyen. Pastè ayisyen yo gen lè pa konnen yo. Poukisa menm nan tèks sa a ki pral kanpe k pral di m nan Malachi chapitre 3 vèsè 10 apòte men m reyalize tout vèsè nan labib se apòte. Se sèl Jan 3 16 wi ki di m Dieudonne. Men aprè tout rès yo se pote vini wi. Se sèl Bondye yo banm wi. Mesye, chèche premyèman wayòm Bondye a, nèg kap vòlè, kap kraze kou moun, nèg ki rich yo genlè pa konn sa? Nèg kap byen mennen, kap byen viv yo, nou poko janm wè yo? Bèl vès yo sou yo, pa paske m pa genyen non, talè n ap vin di m se paske m pa gen vès sou mwen ki fè m pa, non, oh of course, of course, chaje vès. Sa fè mwen menm m pa ka ansenye moun la povrete, ki jan m fè anseye yo povrete a? Bon si m ap anseye yo povrete mwen menm m gen pwoblèm, kounye a tout pwoblèm ou gen sou do m, non, fò w travay. M pa dwe w. Lè m fè yon bagay pou ou m fè l pa volonte, men Bondye p ap pini m paske m pa ede w. Bndye ba w li ba w demen li banm demen se efò m fè fè efò a tèt ou tou an w chita w pa fè efò epi wap mache anseye moun la pawòl non m rich non m pòv pase non m rich pat ede Laza l ta al nan sen li ta al nan sejou dèmò pou sa mwen m oblije ede w m dwe w m pa dwe w m sonje gen anpil moun ki ki te konn tèks mwen, k ap voye m mesaj ban mwen, dè moun ki te fè m dè òf, ki te mande m kèk bagay, podyab m pa genyen l pou m voye ba yo. Lè m ap di e Telor, yo di m wi Telor te konn fè byen a moun, mwen m pa fè byen a moun. M pa dwe w! E pa mwen k mete w sou tè a. So si w rele m ou mande m yon bagay, si m genyen l m ba ou l, si m pa genyen l ou pa ka ap di m wi, se levanjil sèlman m ka ba w men se li m genyen. Joure jan w vle men w p ap jwenn li! Sa ke nou menm pwotestan nou se youn nan enstitisyon ki pi dezòd ki egziste sou latè. Bon menm gang yo ini pase nou. Menm gang yo ini plis pase pwotestan. Pase o mwen yo fon feso, yo te gen plizyè gwoup gang ki tap joure, kounye a yo kreye Jenèf an Fanmi e Alye. Yo moutre w man youn, man youn tout. Bon kounye a la, bon pastè kont. Pastè parèy li. Kote manyen youn manyen tout la la. Okontrè sa pwouvem menm gwoup nou rele gang yo wi yo yo yo yo ini plis pase nou menm pwotestan. Se enstitisyon ki pi dezòganize e ki fè plis mal plis tò a kominote a sektè pwotestan sa. Kote kap kap grennen pastè tankou jiròf. Dòmi moun nan dòmi l leve li leve pastè on moun ki fon erè sèlman ki di pastè entèl ah sa vle di Bondye te gentan l pastè demen l leve pastè bann mechan bon nap joure katolik yo kot on pè ka leve paske on moun fon erè l rele l pè epi demen pou l di l m pè hein kot on kot on moun ka rete pou l di m son pè epi m chwazi m pral di on moun map fè jèn M pral chwazi fon jèn 31 jou. Pè a pa ka chwazi fè sa konsa. Eee. Kot on pè ka kanpe pou l ap di, e chak moun ki la m bezwen 500, m bezwen 6000, m pral achte on tanp la, m pral fon legliz. Pastè vòlè yo sèlman, e sa fè yo pa ka rete evanjelis ankò. Nou pa remake tout evanjelis fin pastè kounye a, nou pa remake sa? Ey! Nou menm k ap swiv mwen, di m konbyen evanjelis ou konnen ki rete evanjelis kounye a. Ou wè tout chanjan pastè? Mwen menm depi se evanjelis m te konnen tout pastè. Mwen m ta renmen mande yo daprè ki kote pou yon evanjelis soti evanjelis pou vin tonbe pastè. Ki aksè, ki kote k bò sa a? Kòman w fè te evanjelis, Dye aple w kòm evanjelis, de mwa w tande pastè epi Dye chanje ou? Nou pè tout ap kouri dèyè pastè kounye a? Yo pa vle rete evanjelis ankò? Non evanjelis pa gen kòb. Evanjelis sa pa ka fè legliz, li pa gen kòb. Sa se pastè ak gen kòb. Se pastè ak ka resevwa dim, se pastè ak pral fè jè. Yo tout chanje pastè. Ni sa k te konn fè adorasyon, k te konn fè mizik, lòbèy, tout sa k te konn chante, k te konn, ou pa wè tout vire an pastè kounye a? Lè mizisyen kounye a pa fè mizik ankò yo pastè? Tout sak te konn travay yo kite travay yo wi yo pastè kounye a e depi yo pastè yo pa bondje ankò non aba wè nou wèm en eske ou panse sektè katolik la ou ka fè sa en ou ka monsenyè pou ou bon lè ou chwazi chanje tèt ou an pè Non monchè, ou gon pwosès, ou gon mach a swiv. E sèl nan sektè pwotestan wi, jodi a moun nan leve l bay tèt li nou evanjelis wi, se li k òdone tèt li pou kò l wi. Avèk Facebook ki ba l on papye wi. Se sou paj Facebook moun nan wè l ekri evanjelis entèl wi. Men li pa gen okenn fòmasyon li te pran non, li pa gen okenn apèl non. Se sou Facebook jodi a moun nan leve demontre l e pastè entèl wi. Men li pa gen okenn apèl anyen non. E sa k fè n ap toujou goumen vre, labib se lapawòl de Dye paske l bon pou nou magouyè, l bon pou nou vre. M pral di w yon bagay, anplis katolik genyen 13 liv ke w pa genyen. Ou wè li edike pase w. Paw la gen 66. Pa katolik la gen 73. Gen plis liv pase w. Liv katolik genyen de liv ke ou menm ou pa genyen. An dotre tèm, si m ta mande w sou Baruc, ou pa gen yon ide de li. Ou pa konn sa, ou pa konn ki liv li ye. Mande yon potestan ki liv ki Baruc, l ap di w l pa konnen l. Li pa gen yon ide de li. Men se yon liv li ye nan Tora, se yon liv li ye. Li nan Labib, yo pa ba ou l. Men katolik genyen l. So, si w di yon potestan liv Tobit, li pa konnen l. Pwotestan pa konn bagay konsa. Paske 66 liv yo ba li a, yo pa ba li l. Poutan liv sa a nan Ansyen Testaman, li nan Tora a. Nan tradiksyon an, yo pa ba ou l. Pouki yo pa ba ou l? Genyen 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, 4 Makabe. Poukisa yo pa ba ou l yo? Yo nan Ansyen Testaman an. Katolik genyen yo. Men nou menm potestan, bib pa nou e 66 li pa genyen l. E wap jwenn potestan ki di an mwen menm, o sa yo banm nan li sifi pou m ansenye. Egare avèk li sifi pou ansenye w la. Yo pran w yo ba w yon bagay ou pa menm konn sa k ladan l. Yo ba w 66 liv avèk yon pakèt erè ladan l. Li sifi pou w ansenye. So, aprè soti nan 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe. Kat Makabe, so ki gen plizyè istwa ladan l, istwa Juif ansyen k ap esplike m nasyon Juif, k ap esplike m lè Makabe, k ap esplike m, k ap opine sou le silans de Dye aprè lamò de Malachi pou rantre nan Nouvo Testaman. Pouki yo pa ban mwen l nan? Yo anlve l. Ayisyen, mande Ayisyen liv Makabe, yo pa konnen l. Amwenke nèg ki fè etid avanse yo ka konnen yo. Men Pwotestan pa konn liv Makabe. Mande potestan an lè liv de Josie Pon li pa konnenl poutan li nan li nan la bib nan orijin nan li nan ansyen testaman an men yo pa ba oul yo pa ba oul paske liv de Josie Pon se liv tradisyonèl ke yo te konn itilize nan istwa jwif yo pa ba oul. Epi ou konn ou konn la parole de Dieu. So si m pale de yon potestan de liv Siracide, li pa konnen l? Li pa genyen l? Poutan l lan bib la? Se nan tradiksyon yo ba w la yo pa ba ou l. Bib katolik la genyen l? So gen les prières de Manassé ki ak 15 vèsè ladan l, yo pa ba ou l tou? Liv katolik la genyen l ou pral kanpe anfas yo? O sak lanmou nan sifi pou mennen w nan syèl? E lòt yo menm yo menm yo pa gen anyen de serye nan yo pale de Bondye? Den nan liv Danyèl Yo ba ou sèlman 12 chapit, poutan gen 27 yo retire ladan l yo pa ba ou l. Paske liv Danyèl la gen ta sipoze gen 39 chapit, yo ba w 12 sèlman, yo anlve 27 poukisa? Ou gen lapawòl de Dye nan men w, ou pa menm konn anyen. E sa fè m ap di, m ap di Ayisyen, yo gen yon liv nan men yo, yo pa menm konn anyen ladan l, yo pa konn sa yo ba yo, sa yo pa ba yo, yo gen lapawòl de Dye nan men yo. E rès yo, sa yo pa bay yo, yo pa lapawòl de Dye? Pouki yo pa ba ou yo? Paske Satan k di yo? E la parole du diable yo ye k fè yo pa ba ou l? Jérémie gon lèt li te fè ki gen 15 chapit ladan l yo pa ba ou l, lettre de Jérémie. Yo anlve l paske gen 1 Jérémie gen 2 Jérémie. Yo pran 1 Jérémie an men yo pa ba w 2 Jérémie an. Evre So le liv d'Enock tout moun konnen Enock ki te anlve tou vivan Liv Enock ou pa genyen l yo pa ba ou l nan bi paw la Pfff Esaw konnen la ou ko ou konn anyen an bib ki nan mond lan Bon liv Judith yo pa ba ou l e l nan li nan liv katolik la. e li mansyone nan Tora a, li nan liv Bib orijinal la, men nan tradiksyon li segon pa ba ou yo. Poukisa? E l te ba ou yo avan, an 1816 li te gen tout, yo retire yo. Poukisa yo retire yo? Hum. So, lè yo ba w, yo pa ba w le livre de Joseph, Le livre de Marie ki eksplike lavi de Jezi o konplè depi lè l resevwa vizyon an, lavi l kòman l t ap viv, kòman Jezi t ap viv. Yo pa ba ou l! Yo ba w yon Jezi a zewo, epi yo ba w a douz, epi yo ba w a trant. Yo pa ba w anyen ankò. An sa sifi pou sove? An si bòp, ban m ba di nou yon bagay, si tèt nou dwat, si pwòp sove w la yo pa ba w lavi l okonplè, ki sa yo pral ba w la a? Bon ou menm w ap pale m de Jezi, Jezi se sove w, se senyè w, poutan yo pa ba w lavi l okonplè. Pandan l t ap viv sou tè a, yo rabache l ba w, epi ou kontante w ou gen lapawòl de Dye nan men w. Dye w ap sèvi a wi, yo rabache l ba w. Yo ba w Jezi kote l fèt a Azeo, apre sa yo ba ou la 12 nan tanp lan kote l ap anseye lè doktè de la lwa. Menm jan gen moun ki di Jezi kòmanse ministè l a 30 an, tonbe dyab, al kòmanse ministè l a 30 an, e 12 an tout lè l t ap anseye nan tanp lan. L ap anseye lè pwofèt, lè doktè de la lwa jiskaske yo sezi yo di, Ki pitit sa a ki konn gwo pawòl sa yo? Se pa t yon ministè l te ye? Nou kanpe n ap repete menm pawòl erezi sa yo, Jezi te kòmanse ministè l a trantan. Se pa fòt nou. Se moun k achte papye kòm lidè epi k ap anseye yon ti pèp podyab ki pi mal pase l. Epi li pran l vre. Li pran sa nou ba li a vre. Ou kwè ti pèp soufri sa? Ou kwè ti pèp soufri sa? Li pran tout sa nou ba li a vre. Se pa fòt li. Li fè nou konfyans antanke lidè. Nou fè l konnen Nou gen misyon de Dye nan men nou, nou se minis. Yo fè nou konfyans. Nou plen yo a manti. Epi lè yon moun kanpe kounye a pou ouvri je yo, nou kanpe nou menm nou mete an kwa pou n fè yo fidèl yo konnen mesye sa a ki rele Makè sa a se yon dyab li ye. Mesye sa a se yon fo pwofèt li ye. Paske ou menm pou tèt pa w ou grandi yo nan yon mansonj, e pa fòt ou pa konnen l tou. Paske anpil nèg ki bay tèt yo non pastè podyab yo pa konn li. Youn nan bagay ke m ta vle fè w konprann, se liv pwotestan an wi ki gen mwens chapit, ki gen mwens liv. nan Ansyen Testaman an. Se liv pwotestan an wi. Nou pa chèche pou wè? Se Lasent Bib ki nan monn lan ki gen mwens liv nan Ansyen Testaman an. Apre sa, tout lòt denominasyon oubyen relijyon ke n ap kritike yo, yo gen plis liv pase nou. Yo pi byen edike, pi byen fòme pase nou wi. Yo gen plis ide de levanjil n ap preche a pase nou wi. Ou wè katolik, Respekte yo tande bann panten paske katolik gen pi bon edikasyon pase nou wi. Gen bagay yo gen dwa pa chwazi ba ou men liv yo genyen yo gen liv de rasin wi paske katolik pale de laten lè w pran wòm wòm pale laten bon an dotre tèm pa bliye liv la lè l soti an arabe se an laten l tradui sèke li pase nan men yo avan l vin jwenn nou. Se pa ti tèt fèb kap fè w di oh katolik ap priye manman mari bon ki mele m si se priye yap priye manman mari who cares se w moun nan priye sa kote l santi l alèz ou menm ou va chwazi priye manman mari w ou menm priye jezi w epi that's it ou pa bennen kritike nan joure lòt ap priye manman mari mwen pa vin preche relijyon.